Nan mande mande, yo di m nan nò peyi a, nan vil Okap an patikilye, si gen yon nan moun ki domine sektè dekorasyon evènmansyèl la, l pa lòt ke Jinyò Senplis. E nou gen chans fè ti rankont avèk li jodi a. Nou pral fè yon ti konvèsasyon sètènman. M panse anpil moun ki ap suiv Media Vision anpe patou t ap tann Brother. Sa fè lontan n ap chache w wi. Anpil tan vre wi.
Se yon plezi men pou nou rankontre jodi a sou Media Vision. E sa fè m plezi tou paske m toujou wè non an, men m pa m pa janm gen chans pou m rankontre l. Anben, definitivman e pa e pa e pa e pa non w mete sou vizaj Media Vision non. Pwobableman ou wè vizaj ki dèyè kòmsi kreyasyon kontni Media Vision. Definitivman. Apre sa, kòman nèg yo frè? Tout bon anfòm? Bon, sante a plizoumwen, m gen yon grip k ap fin avè m. Ya, ya, jisteman, pa rapò ak pwobableman chanjman klimatik, wè, tout sa posib. E m byen di non an, se Junior Simplis. Paske gen moun ki di m se Senplis wi. Non, se Senplis.
Junior Senplis. Ok. Kounye a, ann gade ki sa k verite e dèyè sa moun yo di a. Anpil moun ke m kontakte, apwopo de ou menm byen antandi, yo di m depi se zafè dekorasyon evènmansyèl dan le Nò Dayiti, se ou. Donk sa vle di sektè sa ki domine li isit? Ok. Sa k verite nan sa?
Mwen menm,
e pou m pa di ke m se dominan, m s on limyè. Ok. Lè w s on limyè, ou toujou gen yon kapasite pou kapab ekstande de sa ke w ye a. Limyè ap toujou fè djòlè pou tèt li, di l se li ki pi briye. Egzakteman. Mwen menm, m pa di dekwasyon se te sèl pwofesyon ke m te genyen, men se linik, linik milye e linik pwofesè ke m itilize nan branch non la pou m pa di an Ayiti e lemonn antye pou m kapab fè kreyativite m pase. E ki di ke lapawòl gen pouvwa, se sa ki rive avèk sa ke m ap fè a. M pa di m se pi gwo dekoratè an Ayiti, pi gwo responsab devènman an Ayiti, men m te bay tèt mwen yon limit, mwen di ke domèn sa a, m ap avanse ansanm avè l. E m ap avanse avèk tout franchiz, avèk tout disiplin, epi avèk tout senserite, tout kreyativite. Wè, tout seryozite tou, paske aspè sa a ekstrèmman enpòtan tou nan zafè moun k ap kreye evènman ann Ayiti. Mentnan, nou gen tan antisipe, men rapidman, ou di n ke ou gen plizyè lòt chapo, donk se vre ke ou plis konsidere kesyon dekorasyon an. Dayè, se ladan nou plis fè non nou ou plis enpakte dan lavil di Kap-Ayisyen, nan peyi a antyèman. Mentnan, rapidman, an n fè yon ti brèv prezantasyon de Junior Simplice. Di nou 1, 2, 3, donk, ba nou lòt chapo ke ou gen ankò. Ok, bon.
An brèf, mwen menm, mwen se yon yon jèn diplomat ki fini CEDI. Ok. E mwen fè relasyon entènasyonal Mwen se yon enjenyè achitèk. Mwen te wa an 2013 pou kanaval Kap Ayisyen, kanaval nasyonal. Se la ke an 2013, talan m pral pou yon lòt nivo. Talan atistik ou?
Atistik mwen. De la, se la prezidan Mateli te ban m, fè m jwenn chans pou m ta ale ekspande talan mwen. Mwen te al aprann, m te chita ke. Pandan ke map aprann, map kreye. Ok.
Mwen se enjenyè an dekorasyon, mwen se chèf de kwizin, mwen fè penti, mwen danse. Depi ou di art an jeneral, ou mèt di Junior Simplice. Ok. Paske l'art sa li gen ladan, se lè ke ou oze. M pa di m pa ka fè tèl bagay. Pa gen anyen yon moun pa ka fè. Il suffit ke ou pran desizyon, ou di konsa ke wi avèk kwayans lan ke w ka fè. Jan yo souvan di l, limit lan se syèl la.
Wi, egzakteman.
Men an tèm, an tèm de pwofesyon, m gen anpil pwofesyon. Men pa kont, avèk sa ke mwen menm mwen alèz ke m ap viv, se ansanm avèk talan mwen e kreyativite m. M aprann ou te fè yon ti tan nan lapolis la tou, ou pa mansyone sa non.
Bon, ou konnen gen de bagay ke li pèsonèl. Ou te fè yon ti tan ap pwoteje e sèvi?
Gen de, wi. Paske jiska prezan pwoteje e sèvi la se toujou yon milye ke, ki vrèman bon pou ke tout moun kapab sèvi nasyon sa a, sèvi pèp ou. E se menm jan aktyèman la, nou gen yon kò ke nou ouvè o Kap-Ayisyen, se yon lekòl. de sekouris e de sovtaj ke nou pran de jèn ki pa gen chans, de jèn gason ki pa gen chans petèt ki te ka ret ale nan pnh oubyen nan CD lòt kò, pou yo kapab vin jwenn nou, pou nou kapab fòme yo, pou yo kapab sèvi vil la ki a risk, sèvi Ayiti e a nenpòt katastwòf natirèl ki ta va prezante. Enteresan monchè. By the way, ou sanble trè enplike sosyalman nan kominote a egalman. Chak moun ki fèt nan lavi gen yon misyon. Mwen menm misyon m pa pou m al chita. al m ka vwayaje men misyon m se pou m kapab bay e tèt mwen a peyi m sèvi peyi m menm jan w wè nan lapolis yo di yo pwoteje e sèvi mwen menm m chwazi bay tèt mwen a peyi a pou m kapab sèvi peyi a nan tout sa k gen rapò avèk dinamis avèk lwayote avèk kòmsi kreyativite e sa k fè w wè w ap wè okap e sa k fè w ap wè okap Depi ke gon bagay kap fèt, m wè ki gen yon ide pozitiv, m chèche wè òganizatè yo, m chèche wè moun yo, m gade feblès ke yo genyen, m gade sa yo mande kòm asistans, si m ka fè jwenn li, m pote la li. Entèresan. Sa k rive, anpil jèn toujou di tèt yo, donk kisa tèl bagay ka pot pou yo, men yo menm yo pa wè enplikasyon dirèk pa yo a. Mwen menm, m souvan repete l, donk anpil fwa anpil moun ke m pale, Donk mwen menm m gen chans gen anpil zanmi ki granmoun depi tou piti m konsa. Se poutèt sa m toujou di yon nèg, gen yon bagay fò yon granmoun repete m li rete nan tèt mwen ajamè, fò jete pou ranmase. Donk sa vle di gen anpil nèg ki kwè nan fasilite a, ki kwè kòmsi m ta ka di w tout bagay ap vini tou bònman, men yo pa kwè kèlke pa gen yon avans pou yo fè epi pou retou w lan vin jwenn yo. Donk mwen menm m konprann atravè de ekspoze sa ou fè la a, donk enplikasyon sosyal ou, eksplike tout sa yo. Nan lavi menm, gen yon bann fwa, gen yon bann vèb yo te aprann nou lekòl, gen moun ki petèt pa t konprann sa, gen aprann, etidye, travay. Ou wè twa sa yo? Si yo te fasil, e pa chita li t ap mande pou te chita pou w aprann yo.
Sa vle di ke nan lavi, lè w se jenn gason, ou se jenn fi, ou pa pou w sèlman ap mande. Fòk ou menm ou chèche. E fò w chèche pozitivman. Ou ka chèche negativman wi, petèt ki ka ouvri yon pòt pozitif. Men toujou panse a pozitif lan, pou ke tout lòt sak kapab ouvè dè limyè pou yo kapab fèt. Vil Okap son vil ki vrèman chaje avèk talan. Son vil ki vrèman rich an istwa, an kilti etc. Men jèn yo, tankou jan kanaval la sot fèt la a, nan tèt ansanm, konbit pou tèt ansanm. E m tap pwofite lanse mesaj a jèn yo, ann wè vil nou, ann wè peyi nou. Paske san konbit, san tèt ansanm, pa gen anyen ki ka fonksyone. Ou wè vil la ak sa l nan moman la a, se nou tout ki kòz. Wè, tout moun jete responsablite a sou lamèri, sou otorite minisipal yo, alòske. Y ap di Leta, men ki yè Leta? Leta se nou. Se manman m, se manman w, se papa w, se nou tout ki Leta a. Paske si w renmen pou devan kay ou pwòp, se nòmal pou ka kapab renmen pou vil ou pwòp, pou peyi w pwòp. Men si lakay ou sal. Devan pòt ou sal, se tou nòmal, lari a ap toujou sal. Paske ou pa wè lari an kòm salon, premye salon pèp la. Salon pèp la vle di anpil bagay. E lè lari a pwòp, se yon mesaj li lanse a yon rantabilite pou nou menm ki gen yon vil ki rich an kilti, istwa e istorisite. Si vil ou sal, ki moun k ap vini pou w ap Kreye evènman. Mwen menm li vin pa bon pou mwen. Bil la k bil la k sal la. M te gen de grand evènman tankou dine an blan, e dine wayal. Ou te dèyè inisyativ sa yo? Wi, se te mwen menm ki te enjenyè an dekorasyon pou dine an blan okap. M te fè pati de staf òganizatè. Men lè ke ou viv de evènman, ou konn sa sa vin kreye pou ou? Li vin kreye lòt anpwa a lòt jèn. Mm-hmm. Men lè evènman vin pa fèt ankò, tout moun vin nan chomaj. Sètènman. Mwen ka pa nan chomaj, paske mwen se kreyatè a. Wè, wè. Men, tout lòt antouraj ki te la ansanm avèk yo. Ki viv de kreyasyon an. Ki viv de kreyasyon an. Vin nan bagay. Yap, yap. Ann swiv, moun ki nan mache touris yo. Mm-hmm. Moun k ap fè kanaval, moun ki ap fè atizanal, tout moun sa yo. Sa vle di ke. Dènyeman la, kòmsi m te Milo, m ap gade kòmsi Se tankou m ta ka di se yon zòn ki pratikman mòt. Donk la pa gen pa gen lavi. Pa gen lavi. Moun sa yo viv. Pa gen touris ki vizite. Moun sa yo viv de touris.
Moun sa yo viv de kilti. Moun sa yo viv de atizana. Sa di ke an n ba peyi a yon chans. An nou tout met tèt ansanm, yon konbit pou nou kapab retounen bay viza, bay vil la vizaj ke l te gen an. Wi sètènman. Mwen renmen Okap anpil.
Nou menm tou, an n fè menm bagay la. An n mete lanmou. lapè, linyon pou n kapab gen yon bon konbit vrèman pou n kapab retire Okap nan sa ke li ye. Ya.
Enjenyè sivil, diplomat, e m kwè ou nan lamòd tou, donk ou se dizayner. Wi, m se kostimye, m fè yon karyè nan, m fè out kouti byen antandi, e Kiraso, yon lekòl ki rele Laye, se yon nan pi gwo lekòl ki gen Kiraso, ki fè de kostim de kanaval, mwen menm m spesyalize m an de kostim atistik. gen yon atelye ki vètyè e ki ap travay trè byen e answit e mwen menm se m travay pou anpil atis byen antandi m pa janm renmen anm twò ekspoze men gen anpil atis e tout moun ki konnen m travay yo pale pou tèt yo èv yo pale pou tèt yo
men l bon tou li enpòtan pou di 1 2 3 men a kiyès ou travay paske la se demach pam nan sa paske pa bliye nou nou nou sosyete malerezman ki gen pwoblèm modèl e se nan dinamik sa menm ke nou enskri nou paske m konnen gen anpil modèl nan kominote a gen anpil modèl nan sosyete a men yo pe ekspoze donk modèl Jawap ete yo plis ekspoze notamman atravè vitrin sa ki se rezo sosyo donk mwen menm m enskri tèt mwen nan yon dinamik atravè byen antandu Media Vision m di tèt mwen yon modèl tankou Why not nou pa ka fè yon ti pale pou n di jèn yo men gen espwa gen gen modèl sa la nou ka nou ka nou ka kopye sou li nou ka kopye sou li e donk ou pa ou pa oblije kache bagay yo donk sa sa enpòtan. Bon, yonn nan bagay ke m gen yon bagay ki di konsa ke Dicel pa janm di tèt li li sale. Wi, a bon vre pren nan sèy.
Men, mwen menm m fè yon karyè ki vrèman rich de 2008 a 2026. M kòmanse ap fè echèl entènasyonal an 2016. Ok.
m patisipe nan konkou entènasyonal ki fèt Pòtoriko, mwen te dezyèm ganyan sou 72 peyi. Enteresan monchè. M te gen tit Mister, se Mister World Hemisferio. M te soti Mister Hemisferio of the World. E tout sa yo sou paj mwen, n ap kapab wè yo. E mwen fè e Kolonbi, yon zòn ki rele Buenaventro la, mwen patisipe nan Mister Afro Entènasyonal, e mwen te fè pati top 10. E mwen fè Pewou, Mwen fè e Espagne. E mwen vin kanpe. Tout sa, tout sa se peyi a wal reprezante a travè kreyativite ou. Mwen reprezante peyi a. E Sen Domeng li san kontwole tout la sent jounen. Mwen nan anpil konkou. E mwen fè de boz eksperyans ki mande anpil. Paske lè wap viv nan yon peyi kote ke wap. Wap al reprezante peyi a ou pa gen de fon vreman se avek ou menm wap fe tout sa yo m panse sa yo ajuste nan moun ke mye jounen jodi a e se kontrole anpil jen ke mwen cheche investisman ke personel ke otri pou m ka ede yo tou kapab expand yo m gen anpil yo pa isit la aktyelman m gen abdias augustin Gen anpil, anpil, anpil moun. E moun sa yo, èske yo gentan, yo gen chans vwayaje, byen sou, atravè koulwa, èske se, se mannequinat ki, ki trase wout la?
Wi, egzakteman, egzakteman, ki dènye konkou li te patisipe la, se Mister Global, aktyèlman la se dènye mannequin ke m te gen an Ayiti. Ok. Ki aktyèlman nan US Navy, Ozetazini, e ki toujou ap fonksyone avèk anpil gwo mak ki fè New York Fashion Week, ki fè. ki fè eksetera, ki fè eksetera.
Enteresan mon chè. E mwen kanpe
milye ajans lan. Ya ou tap di?
Ya mwen gen dènye modèl ke m te gen an Ayiti aktyèman ki Ozetazini. Ki fon bèl pakou ki se Abdias Augustin ke tout moun konnen. ki gen yon karyè ki vrèman rich, ki vrèman ekstraòdinè, e ke m pa kwè ke m gen yon regrè de tout jèn sa yo m te konn ap envesti tan, e pito pouse a lavan, paske yo tout yo soti yon bagay, e sesi. Yo montre m detèminasyon ke te genyen pou yo kapab rive a moun ke yo ye jounen jodi a. E mwen chwazi kanpe milye a paske nan sitiyasyon ekonomik e sosyal mwen peyi a tonbe kriz politik, gen bagay ki gen tout tan. pou kapab fè yo toujou. Men an atandan sa ki. Yo eseye defini priyorite yo. Wi, sa ki vrèman priyorite yo, oblije fokus a yo menm, paske ap envesti nan de jèn san ke w pa gen de rante ke w ap fè vreman. Yo pa gen podyòm tou yo ka ekspoze yo tou sa enpotan. Pa gen anyen, fòk gen espektak, fòk gen aktivite, fòk gen evenman. M son kreyatè, men pou m kreye, fòk genyen yon bagay. Fòk kondisyon reyini. M toujou ap kreye. Men, mwen jis la, m fokis sou travay mwen, paske m se yon pè de fami, m gen fanmi, sa vle di ke mwen fokis sou sa pou le moman ki mande bezwen yo, epi m gen tout rès vi m pou m kapab kontinye a fè avèk menm domèn ke m ladan l la, se sa. Monchè, m toutafè dakò e se nòmal, ou jis, jan n di a, an en mo, ou defini priyorite ap gen tout tan pou nou regle lòt bagay, kontinye fè sosyal, kontinye gen angajman sitwayan, sa ekstrèmman enpòtan. Men, nan tout sa w eksplike m yo la a, Mwen sitou konsidere chapo sa ke w genyen kòm dekoratè evenmansyèl. Donk mwen renmen sa anpil e m ka konprann sa tou paske tout pi gwo enpak nan lavi w se atravè dekorasyon evenmansyèl. Men gen plizyè moun ke m gen chans pale avè yo, moun yo di w chere anpil. Kisa w ka di nan sa? Kisa w ka di nan pati sa? Kòman w ka reponn moun sa yo?
Tout sa w kreye se yon tan ke w envesti. Se menm jan, lè w ale nan Dolce Gabbana, sa Dolce Gabbana pwodui nan Runway, li p ap menm pri ansanm avèk sa y ap vann nan magazen yo. Lè ke ou pwodui yon atik ki inik, sa gen yon pri e sa mande yon tan. Mwen menm, m pa janm repwodui dekorasyon. Sa n ap pale de eksklizivite?
Wi. M pa repwodui dekorasyon. Gen moun ki panse ke se chiran, men nap viv nan yon vil, nan yon peyi kote ke tout materyèl ou bezwen, se peye pou peye pou òdè pou yo vini, e lè ou rive avèk yo isit ankò la dwàn ap fè fin ansanm avèk ou. Pou m kapab moun m ye jodi a, se paske m te chwazi a kreye de bagay ke tout moun pa genyen, paske se sa ka pral fè konkirans, ka pral fè ladiferans. Si ou gen chèz sa, m wè ke w gen lòt gen l, mwen m ap chèche yon lòt chèz ke tout moun pa genyen, jis pou biznis ke m ap fè a parèt diferan, ke si yon moun bezwen tèl bagay se sèl mwen ki konnen ka ba li. E sou lepwen, cheran, m pa ka di sa k cheran, paske. E travay m bol lan li koute. Li koute. Li vo pri an. E daprè, daprè, daprè bagay ki cheran, m pa kwè m cheran. Ou pa kwè w cheran?
Non. Ok, non, ok. Ban m poze w kesyon sou yon lòt fòm. Nan tout dekoratè evènmansyèl ke w konnen ki baze dan le nò, presizeman dan lavil di Kap Ayisyen, kiyès ki plis an tèm de bar, tarif pa egzanp, ki pi chè? Eske m ka di ou nan top 3 oubyen se ou menm ki ap domine top 5, top 10 moun ki nan petèt domèn dekorasyon evènmansyèl la? Ok, m ap tou presize sa. M pa dekore pou tout moun. Sa se youn. M kite milye a trè laj pou ke moun pa di ke je si egoyis. Non, je ne suis pas. Olye d'egoyis, M plis ouvri kad lan ak kreye kontni avèk lòt konpayi, lè m gwo evènman, m rale lòt moun ki gen konpayi dekorasyon, m pran dè florist, m pran dè moun ki la pou vwalaj, dè moun ki la pou balon, dè moun ki la pou lojistik, m fè tout moun manje yon pen, tout moun patisipe. pou m pa di ke sou bagay cheran an, paske tout sa w ap fè ki bon, ki genyen kalite, li koute. Se menm jan, jwè w bèl la a, ou gen bèl pil sou ou kèlkonk, li koute w lajan. Ou pa pe dakò yon moun ap pral itilize sa k sou ou a pou l al fè yon afè l san ke li pa t menm envesti nan sa l te gen sou ou a. Ou konprann sa m ap di la? Sa vle di ke moun k ap di m chè yo, majorite nan yo m pa menm kwè yo pran sèvis la menm deja.
Ayisyen gon defo, m gon defo. Kòm Ayisyen.
E kòm Ayisyen,
tout sa m tande m tonbe repete. A misye se lougawou li ye. Wi lougawou. Oubyen, e ou wè kafou sa depi w soti ladan a minui, w ap wè yon dyab. M tonbe di tou. Mit a pèsepsyon. Men, m poko janm wè yon dyab yon jou. Se menm jan. Gen pil moun, se sa se mantalit an nou wi, nap di, men nou poko janm fè fas avèk reyalite a. Nou poko janm viv eksperyans lan vrèman. Viv eksperyans lan.
Janm sot di w la m pa travay pou tout moun. E majorite moun yo ki fè gradyasyon, ki fè maryaj, ki fè tout evènman ki a bezment yo, M pa fè bagay sa yo fasil.
A di m fokis paske m pa gen tan tou. M son moun 7 sou 7, 24 sou 24 ki okipe. Se sa k fè w ka anvi jwenn mwen nan pa jwenn mwen. Paske m toujou ap an mouvman. Sa vin fè ke m gen de evènman ke m fokis sou yo. Ideyoloji m sou yo, m ret sou yo. E bagay cheran an, m panse son konkirans li ye. Ok. Son konkirans. Son strateji. Son strateji moun nan di ou cheran e poutan moun nan poko janm pran sèvis nan men w. Ok. E si gon moun ki panse m te cheran, m pa cheran, se sèvis nou bay, vin pran sèvis epi w ap wè kòman bagay la ye. An palan de cheran, èske w an mezi pou pataje de chif avè nou? Pa egzanp, an tèm de òganizasyon devenman, ki pi gwo chif, ki pi gwo bidjè? Ou jere pou yon evenman pa egzanp. Pi gwo bidjè. Hum.
La Eske m ka pale? Non ou gen dwa ou pa ka pale.
Men ou gen dwa pa di nou kòmsi chif la egzat. Men apwoksimativman, ou ka di tèt ou, men ou ale nan tarif sa a deja. Paske ou konn sa k rive, dan le tan, gen anpil moun ki konn minimize dekorasyon evenmansyèl. Pa egzanp, anpil moun konn pran sèt istwa de dekorasyon pou yon bagay kòmsi minim. Yo Bon, yo di se konn pa, se metye a fanm. Wè, sa a, sa a vre dan. Se Son, metye a son, son fanm. lòt mit ankò, son lòt pèsepsyon. E yo di metye fanm, de, pa rapò ak, byen si, le tan, e nivo kreyativite anpil moun, don ou menm kòmsi ki vin met bagay la nan yon nivo. Donk la, m panse li enpòtan. Donk pou de moun ki te gen petèt pèsepsyon sa a, se yon ti bagay kòmsi m ta ka di w like this, like that. Donk yo menm yo konprann ke se yon bagay ki, e a lè aktyèl, ekonomikman ki, ki, ki, ki rapòte bokou. Ok, Ou bon, konprann? m ka bay yon chif, yon nan, yon chif.

ke yon evènman ke m te responsab ki te a yon nivo de 12 milyon de Men vues. ou pa ou pa ou pa pran mezi pou w di nou ki ki ki evènman l te ye? Non.
Gen de bagay ki dwe rete konfidansyèl. Bon ok ok.
Menm jan ke m se yon fonksyonè deta, sa vle di ke gen de bagay ki entèn ke m pa gen dwa pataje. Wi sè sètènman sètènman. Men pou pwoteksyon de vi e de byen e de patenè prive ki ap fonksyone ansanm avèk nou. Wi sa se sur sa se sur. E sa vle di ke da la majorite de fwa e Jere yon evènman 12 milyon goud, sa pa vle di ke ou rich pou sa. E men sa mete w sou yon, sou yon, yon plato kote ke ou ekilibre e plis ou mwen ou se yon lidè. Ki di lidè, sa vle di ke ou gen yon avni ki vrèman ap prepare. Paske gen evènman ki rantre nan lavi w, ki rantre sou platfòm ou. Se yon ouvèti yo fè pou ou, pou petèt ou ka pran echèl entènasyonal, ou ka responsab nenpòt gwo, gwo, gwo, gwo evènman ki gen dè milya ak dè milya. Mwen menm. Sa di dirèkteman, evènman an gen dwa pa rapòte w bokou ekonomikman, men pa kont, o pwen de vi sosyal e vizibilite e pwomosyonèl. Ann fè egzanp. Ou konn gen kanaval pou Okap.
Gen dè milyon ki pase nan menm pou kanaval la. Pa kont mwen menm m pa gen lajan. Gen moun k ap di sa a, sa se kokorat, sa a, sa a se. Sa se bagay non. Ou pa konn kòb, gen moun ap di sa. Non se pa sa.
Fòk ou aksepte pèdi pou genyen. Ya. Fòk jete pou ranmase. An pran egzanp, kanaval ki sot fèt la. Si m ap gade chif de sa ke, byen antandi gen moun ki ka pou yo menm yo ka di w sa sa se kanaval li te ye. Men yon vil kote ke leta aktyèl pa t bay okenn bidjè anyen pou li. Envestisman ke m fè pandan ke m menm peryòd la m pèdi yon èt ki te trè chè a mwen ke se frè m. Men m nan kad nan jan m ap jere lanmò. Sa vle di ke envestisman ke m fè an tèm de founisè si m kontwole sa t ap koute dè milyon. Ou konprann? Sa ta koute dè milyon. Sa vin fè ke materyèl ke m itilize yo a koute dè milyon. Men yon moun ki ap di w sa ke JSD plen lajan ki rantre nan men l men pa kont se pa vre. Jè dè choz, m gen kapasite pou m kapab resevwa yon seri de gwo evènman avèk dè bagay ke m gen deja. Sa vle di ke. Milyon an la, ou se milyon an deja. Ya, ya, ya. E li pa an espès men li an materyèl deja. Ya, ya. Paske gen evènman m genyen, tèlke an fò egzanp.
Mwen rekòmanse, gen evènman ou genyen, rekòmanse konsa. Gen evènman ke m genyen. An fò egzanp, dènye Dine an Blan an. La nou nan ki ane? Dènye edisyon an ki lal li fèt?
2023. Sa te fè anpil pale de li nan epòk la.
Je benefisye de materyèl. Lenvestisman a ete fèt pou le materyèl. Men pa kont m di bon si ki an espès m pa ka gen, m pa ka gen lajan k antre. Ban mwen kote ke o mwen. Men materyèl eske se pa rapò ak tip de kontra a? Wi tip de kontra a. Kòm si an echanj ou di tèt ou ap travay. Mwen menm natirèlman. Y ap ba w materyèl epi materyèl yo ap trete pou ou. Natirèlman mwen menm lè m gen yon kontra se mwa ki desi. Je desid. Selon sa kap bon pou ou byen antandi. Si m nan lokasyon se lokasyon. Si jachèt se nòmalman si ke antan ke yon kontraktyèl m pat gen yon dizon avèk moun nan m fè kontra avèk kontraktan an. M pa gen afè materyèl m pral bay, m pral bagay nan. Bon majorite dèfwa tou moun ke m ap dil avèk yo pa gen mantalite sa, kòmsi e ke sou fon evènman la, menm atò ti napkin nan krete la fò w bay moun nan li, non, y a pa sa. Y a pa sa. Y a pa sa.
E an chif m gen 18 anplwaye.

M mete anba zèl mwen, si sa bon pou mwen, l bon pou yo. Yeah. E sesi, m kreye yon kontni ansanm avèk yo, kote ke si mwa sa pa gen evènman, yo pa gen pwoblèm. Mwen menm an sòt, kòm yon pè de famiy, paske m konsidere yo tout tankou se pitit mwen, tankou se frè m, ti sè m. Yeah, yeah. Si m manje yon goud, map pran 0 pwen 15 map pataje sa m gen ansanm avèk yo. Pafè. E sesi yo tout toujou ale sou menm longè dond li. Yo tout renmen m, m renmen yo tout menm jan an. E yo rete fidèl avè w. Yo rete fidèl a mwen. Enteresan mouche. Yo rete fidèl a mwen.
Enteresan. Ya, ou sot ba nou yon ba, donk oubyen, si w vle, yonn nan kontra ke w te gen depi lè w ap travay kòm dekoratè evenmansyèl. Mentnan, ann di kòmsi ou, a, a, pi ba, pou pi ba kontra ou di tèt ou monchè se sosyal w ap fè oubyen ou bay sponsò pou pi ba, nan ki chif ou konn ale pa egzanp? Pou di tèt ou a ou ede yon moun ou enplike donk ou kòm e pa pri pa w, e pa tarif nòmal ou, men sa ou fè l donk.
Jan m sot di w lan, m gen dè milyon nan materyèl. E m gen dè dola nan materyèl. Ya, ya. Genyen, genyen dè envestisman ke m fè avèk dè pwodui de la GSD. Mm-hmm. A yon evènman ki ko, ki vo dè. Milyon de goud.
Milyon de goud? Ya.
Tèl ke m sonje, pa 18 me ane dènyè non, 18 me 2024. Mm-hmm. Te fon bèl pakou la sou boulva lan, avèk dè lòt moun ke nou te konekte, nou di bon ann fon bagay avèk lise yo. Avèk konbyen kòb sou konnen? Mm-hmm. 17 mil dola ayisyen. Kote ke nou mete 4 lise deyò, nou genyen gran òkès Semuchka ki te la. Kòman teni an, kòman li te ye? An inifòm? Mayo, drapo, lamèri te asiste nou, ou kòmsi sa te gen yon pi bèl anplè. Men tout moun ki wè, yo pral di konsa ke kòb yo te voye pou. Pou aktivite a. Pou aktivite a, se nan pòch mwen l rantre. Paske, son aktivite ki. ki koute dè milyon. Ok, ok.
Men si na prale sou chif, lè m detaye tout bagay, sa tap koute m anpil milyon vre, men je deja lèz afè. M itilize sa m gen yo, resous yo pou m kapab bay vil la sèvis, nan yon sans. Sa vle di ke gen dè aktivite ke m foure men nan yo, men vòv nan yo. Ki koute m. 17 mil dola. Dola ou de dola n tap pale la? Dola ayisyen. Dola ayisyen? Wi dola ayisyen.
A bon? A ok, ok. Dola ayisyen kote ke ou mete tout moun sa yo deyò sou boulva lan la. Bèl, bèl imaj, bèl bagay men tout moun pa konnen. Majorite evènman ke gen anpe moun ki wè m patisipe nan vi sosyal, se pouch mwen bay pou yo ka reyalize avèk sa ke m genyen. E pa rantre m rantre vrèman. Rantre ke m fè se ke. pèsonaj ke m ye a, sa ogmante yon bagay sou li. Men an tèm despès, m pa rantre anyen. E se rezon ki fè ke, gen anpil moun k ap di m konsa ke, a Junior mwen ve ou, ou envòlv nan twòp aktivite mwen panse Mino ap fè. Wi. Li fè milyon men se pa. Ayisyen, mwen se kapwa. E men kapital sosyal la tou l pou bokou. Wi, oblije envòlv paske se Ayisyen m ye, se kapwa m ye, m pa ka la nan vil la. Pou ke m genyen don sa, pou ke m pa pataje l. Fò mete l o sèvis de la kominote. Fò mete l o sèvis de la popilasyon. Ok. Se sa.
Ya, donk sa di pou anpil moun k ap gade w la, yo ka di tèt yo kòmsi si yo gen yon 17 mil dola ayisyen yo ka al ofri w tou. Non. Ya, e toutalè la w sot pale de anvòl la oubyen deklik la a pati de Karnaval Nasyonal 2013 la. Eske m te ka di se la Karyè atistik ou menm pral dekole. Legal. Ofisyèlman se sa. Karyè legal mwen kòmanse apati de 2013. Lè w di legal, ou te gentan ap fonksyone, men ou pa t gen yon rekonesans legal. Paske an Ayiti, tout ou ap fonksyone ou pa gen yon papye ki di men kote ou te met dèryè w chita pou w te aprann sa w ap fè a. Yo pa bay don ak talan valè. Men tou pou n ka fè sa ou vle. E sesi, m pa janm pran. M pa pran presyon, m pa pran defi, e se sa k fè m moun ke m ye jounen jodi a. M konnen ke m gon limit, m gon nivo, m fonksyone a echlon nivo ke m ye a. An 2013 mwen kòmanse ka pale, m ka fwape ponyèt mwen, paske jè envesti mon tan a aprann se ke je swi ojodwi. Pafètman.
Se yon bagay ki senp. Sak fè ke m ka m ka kanpe pou m fyè ke lè yon moun ap pale m m kapab e pa fè djòlè m di wi m son gwo dekoratè wi m son gwo dekoratè paske m konnen m konn kapasite m e m konn kote m te pase yo tou ou konprann. Ya pou anpil moun ki ap gade w la jodi a ki ta renmen nan nive w nan nivo w pa egzanp e si w ka di yo 1 2 3 sekrè reyisit ou sekrè siksè w se ki se ki sa l ta pi 1 2 3. 1, Edikasyon. E pa sa yo aprann nou lekòl la non. Se sa nan milye anbyan kote w ye a. Lè w konnen kote w soti, fò w konn kiyès pou w frekante pou si w ta vle devni yon bagay demen. Sa w di a fò wi. Sa se yonn. Sa e lekòl lavi a. Lekòl lavi a.
De, aprann oryante, konn vrèman kiyès ou ye. Sa k fè di pè yo di w kiyès ou ye? Gen anpil moun, gen anpil jèn ki pa konn ki moun yo ye. Pa gade li fè kote lekòl, paran di se enjenyè, se agwonòm, se medsen, se enfimyè nan. Konn tèt ou dabò. Lè w konn tèt ou, ou konn sa w vo, ou konn kapasite w, w ap konn sa pou w fè. E 3, aprann kreye mond ou. Depi w ko fin konnen moun ko ye a, edikasyon w a tòp, kreye mond ou. Se tankou m te ka di w, w ap viv pou kò w. W ap viv nan yon globalizasyon ki pou kò w. Lè sa, moun, anyen moun p ap deranje w. Tout sa w gen pou w fè, w ap fè l san pwoblèm. Epi ansuit, w ap avanse paske les dit des autres, cela ne vous interesse pas. Epi tou, gen konfyans nan tèt ou. Lè ke w se yon limyè, depi w vrèman, ou se yon limyè, pa gen kote w ye. li pap parèt li pap briye.
Ya pafè donk m espere moun ki ap gadew la yo pran nòt pou anpil moun ki ta di tèt yo a eske se yon aza pou vin devni moun ou ye a donk ou moutre klèman pa gen sekrè nan fè kola donk sa vle di 1 2 3 si ou menm ou fèl e yo menm yo ka yo ka rive atenn bar e siksè a tou men mentnan pou anpil moun. ki yo menm vle lanse yo nan domèn dekorasyon evenmansyèl la men ki ezite, ki gen dout di tèt yo èske y ap rive atenn objektif yo, èske y ap rive enpakte e menm reyisi nan domèn nan. Se si ke w gen yon mesaj presi pou moun sa yo tou. Paske gen anpil moun ki endesi pa rapò ak karyè yo vle lanse nan domèn ou apateni an lan. M sot ba ou 3 opsyon. Gen yon premye opsyon m pa rantre, m pa ret ladan l. Men dezyèm nan, li vrèman enpòtan. Konn kiyès ou ye? Oryante w a sa vrèman ke w vle nan lavi a. Paske defwa, ou ka medsen, epi lè w gade, se nan tribinal w al chita.
Paske, wi, paske,
m pa ka di vokasyon, men ide, oryantasyon, se te pou ke ou se yon avoka. Pakont, w al chita nan yon lopital. Aprann konn kiyès ou ye. Dezyèmman, kreye antouraj ou. Mwen menm, nou rankontre la, m gon enterè nan ou menm. M pa byen avèk moun san enterè. Petèt, majorite jèn k ap fè dè frekantasyon pa janm konnen sa sa vle di relasyon. Rezotaj.
Rezotaj, relasyon. Ou pa ka ap fè relasyon pou w pa konn ki sous denterè, ki pwen denterè. Tout bagay gen enterè ladan. Ou chita la, wap manje yon diri ak vyann, ki enterè w nan diri ak vyann nan? Vyann nan gen bon gou depi se pi ka po yo ye, wap manje. Yon bon enterè. Il fo ke ou gen yon enterè nan tout sa wap fè. Pou m pale pou moun ki nan kap rantre nan domèn evènmansyèl yo, konn kiyès yo ye? Eske vrèman vre milye a fèt pou yo? Si se, si se oryantasyon sa yo te gen vre, Si se li yo gen vre, Èske yo gen aptitid lan tou? Paske sa sa enteresan. Si vrèman se li menm yo gen vre, se eseye fòme yo an pwofesyonèl. Epi, lè w fin fòme w an pwofesyonèl, ak an pwofesyonèl, epi etidye le mache. Konn ki moun ki feblès ou, ki moun ki pwen fò ou, ki sa ki kòmsi kòm yon yon echantiyon pou pou kapab avanse vè lavan. Tout sa yo, m kapab di, gen moun k ap al di m sa ke ki moun ki rival ou nan vil la, m pa yon rival. Rival ou se tèt ou ankò, ou k ap challenge tèt ou. Tout sa w ka fè a m ka fè l. M bay tèt mwen devwa sa. Je peux, je peux, je peux. Depi ke tu peux, wap avanse. Pa janm kite moun di konsa ke a sa pa sa ap difi m konnen lap difisil pou non. Depi w chwazi mo a li aji. La pawòl gen gwo efè li fè sou kò a. Pa janm aksepte on bagay yon moun. Pa egzanp moun nan di w konsa ke a. Monchè, ti nèg se mistè, ti nèg pa janm rive lwen. Depi ke ou asepte sa, ou pap janm rive lwen frè m. A ou menm ki ta vle rantre nan milye a, jwenm sot di w lan, aprann konn kiyès ou ye, epi aprann oryante e tèt ou pou ke w ka kreye mond pa w la. Epi tout bagay ap avanse. Ka gen bouke 100 mil moun, 200 mil moun ki fè menm bagay avè w, men pa kont, Pati paw la, wap fonksyone e sesi san pwoblèm avèk pèsòn moun. M ta swete w, m ta ankouraje w, aprann konn tèt ou, epi on y va. Pafè. Banm mande w sa Juan, nou pral fini wi men banm mande w sa rapidman. E reponn mwen onètman, baze sou ekseryans paw byen antandu. Eske a lè aktyèl ou panse li fasil nan moman sa menm pou on jèn kòmsi ta rive emèje nan sektè sa? An Ayiti an jeneral e pli presizeman nan dezyèm vil peyi a. Ou panse l fasil?
Byen sur. Byen sur li trè fasil pou Kabeer. Men je se menm sa m di w t ap di la talè a. Konn kiyès ou ye. Pwen fò ke w genyen. Epi kreyativite. Paske la kreyativite se l'art ki pe tou chanje. Ya.
Se, se la menm choz pou les restaurants qui sont sur le boulevard. Tout moun ap fè griyo. Ya.
Men pa kont m ka chwazi fè griyo pa m nan diferan. Epi. M pran depi se kliyan ki genyen. Sa vle di ke se ta fè e pou emèje a yon jèn, pa gen ka ki ka anpeche w emèje nan sitiyasyon peyi a ye kounye a la. Sèl sa w bezwen. M konnen e mwayen ekonomik yo vrèman ba,
yo pa fè jèn konfyans pou ta va fè kòmsi bay dè jèn dè kredi, kòmanse sou mwen. Men si w pa ka jwenn mwayen sa a. Eseye chèche lòt mwayen an, se chèche lòt sous denterè. Konekte avèk de moun ou konnen petèt ki ka ouvri yon pòt pou ou, ki ka yon pon pou ou. Eseye pale avèk moun sa yo. Eseye etale, menm lè m konnen li pa fasil, paske gen anpil moun ki pa nan tande jèn, k ap di yon sa ke m pa nan tande jèn, se lajan yo vin fè, se mwayen. Men eseye etidye. Ki moun ke w ka abòde? Petèt moun nan ka pa ka ba w li an espès, men petèt li kapab ouvri yon koulwa pou ou. E se si sik ou pozitif, enèji ki sou ou pozitif, tout bagay ap fèt pou ou san pwoblèm. Wi, sètènman.
Ok, yon dènye kesyon, ou mèt al fè yon ti bagay nan, epi yon dènye pou n fini papa. Wè vreman la junior nou bal fini map di nou bal fini la nou nou fon bon ti tap pale la by the way bon konnen realite yo nou konn kilè nap komanse nou pa konn kilè nap fini an men banm mande w sa m gen 2 dènyè kesyon pratikman pou nou fini 2 dènyè wi 2 dènyè wi definitivman eske ou rive kòm si mentore yon gwoup de jèn deja ou sèvi kòm mentor donk pou de moun ki yo menm vle evolye, avanse nan domèn sa a nan vil la oubyen nan peyi a? Sa rive? Ah se premyè kesyon.
Wi bon Bon tout sa dè dè bon ou mèt ou mèt ou mèt Je me donne tout le temps. Wi. M toujou bay tan m. Dèfwa gen enstitisyon ki pè apwoche m, ki di m chè ran. Ok.
Gen ki pè fizik mwen, paske gen moun ki di m gen move jan. Sa se dè rim m ap fè la. Ahan. Men pa kont se pa vrè. Je suis quelqu'un de social. a nenpòt, e jounen jodi a nou tout ap konn sa, nenpòt moun ki ta vle mwen pataje avèk yo konesans ke m genyen, je suis ouvert. Yeah, ou rete open, yeah.
M trè open pou sa. E sesi, m konn kreye des ti moman avèk des institutions ki vle kòmsi aprann timoun, mwen la. Eske la nou vle pale de konsiltasyon oubyen seyans doryantasyon ou vle pale? Seyans doryantasyon, tout tan.
Nan m panse konsiltasyon wap pale men konn gen konsiltasyon tou. Wi konn gen konsiltasyon.
Konsiltasyon pa gratwit.
E gen moun m rankontre m fè konsiltasyon pou yo pa menm konn sa menm. Ok. Sa vle di ke.
E menm menm jan sa wap fè a la nou ka di ti echanj nou gen la konvèsasyon nan gen la. Wi sa deja yon konsiltasyon pou moun yo. Sa vle di ke gen moun ki trape m pale twòp. Paske lè m kòmanse pale m kòmanse kòmsi divilge de mesaj a de moun. Mwen bay lesansyèl. Wè wè.
E yonn nan bagay ki bon pou ke. lekòl yo ka fòme timoun yo, aprann yo se ke se aprann timoun yo jan m sot di a konn tèt yo dabò epi de evite montre pou y ap repwodui. L'art de l'événementiel c'est de la créativité. Si w pa yon kreyatè, ou pa menm bezwen ale nan mond sa paske. ou pap kapab vrèman. Ou pral wè sa, sa tout moun ap fè pou ap refè yo, e wa pral toujou di konsa ke pòt yo pa ouvri pou ou poutan se pa vrè. Se ke Ou limite nan kapasite de kreyasyon. Ou pa kreye vrèman.
Ki kontni ou kreye? Anyen. Wap wè lè gen evènman Okap, m pa gen tan paske m oblije la m la m la m la m la m la paske je kre. Je kre de kontni. M pa sèlman pran sa m ap repwodui, men m kreye yon bagay ke m pa abitye wè. Ou pa nan fè kopi kole, kopi paste? Non, non.
Pafè. Mentnan la dènyè kesyon. An yn fraz, di nou kisa dekorasyon reprezante nan lavi ou. Kisa l reprezante pou ou? M konnen w gen kapasite sa pou fè rezime a. Men si w pa vle tou, w ka elaborer san pwoblèm tou.
M kapab di dekorasyon se sous de vi m. Sa w di a vrè wi. Se sous de vi m. Sa w di literalman, si w pa kòm si, si w pa wè w nan domèn sa a ankò la, kòm si m ta ka di w, ou se se dèt wi.
E gen anpil moun ki toujou ap di m sa, ki laj mwen, dekorasyon se li k fè m pat pi jèn. Dekorasyon se li ki, ki sous de enspirasyon m, ki sous de strès mwen. Paske avi, viv an Ayiti.

Next time remarye ankò paske fò vin pran dekorasyon nan menn. M renmen next time remarye a men papa lè sa lè nou pral selebre maryaj ou do maryaj kisa sa a epa m renmen yon sèl maryaj wi m renmen yo yon sèl bagay kanpe non bro se te yon plezi frè kenbe la wi bon bagay.